Pou tout moun ki fèk abone avèk chanèl la nom se chachou Aïcha se pou ti pitit mwen an ok guys so chanèl la se pou mwen avèk Aïcha ti pitit mwen an ok guys mèsi avèk tout tout tout moun ki fèk abone avèk chanèl la byen vini avèk tout tout moun ki fèk abone avèk chanèl la mèsi avèk moun ki toujou la avèk ki toujou kòmante ki toujou like ki toujou share. Ok guys so tale. Tap gade si ba la tap filme sorry guys. Ok yeah bon gran mèsi avèk tout moun ki fèk abone yo. Mèsi avèk moun ki toujou la avèk nou, ki toujou like, ki toujou share, ki toujou kòmante guys. Mèsi, mèsi, mèsi, mèsi anpil. Ok, kòm nou ka wè tit videyo a jodi a guys. Tit videyo sa a se ki diferans ki gen ant zanmi Ayiti e zanmi Ozetazini. Daprè eksperyans kem fè guys mwen vin pataje ti videyo sa ansanm avèk nou konsa tou nou kapab pran yon leson ladann konsa tou nou gendwa te pran nan sa deja konsa tou nou va konnen videyo sa ka pou nou yon ti bagay pou nou yon ti konsèy pou nou guys ok bref diferans ki gen ant zanmi ozetazini Avèk zanmi Ayiti. Premyèman, fòm pati sou zanmi Ozetazini, guys. Zanmi Ozetazini, pa gen zanmi Ozetazini. Premye bagay, Ozetazini, moun nan gen dwa zanmi w la, li konnen w lekòl la. Ou mande li, li pap ba ou. Li konn yon travay ki ap pran moun, paske l gen tan ladan l, li pap ba ou. Li gen dwa wè w ap byen, bagay yo ap byen mache, relasyon ap byen mache avè mari ou mennaj ou, li jalou, li pot tripotay. Li gen dwa wè w zanmi avè yon moun la, l al bat li zanmi avè moun nan, l al bay tripotay. Ou gon machin li menm li pa genyen li fè jalouzi pou li e zanmi ayiti a se ayiti ki gen zanmi ozetazini pa gen zanmi se ayiti ki gen zanmi yes zanmi ayiti a lè yo zanmi avèw ayiti se tankou 2 Sè. M gon ti dam kem te zanmi avèl Ayiti ke nou toujou zanmi men ke nou pa pale twò souvan kounyea li pa Ayiti mwen pa Ayiti pou le moman. Fefe m konnen w ka ap gade video sa se ou menm. Yes nou 3 te zanmi avè ti dam nan nou nou 2 nou 2 a nou te rete menm kote avè ti dam nan nou te zanmi avèl men gran papa m pat vle pou n te zanmi avè ti dam sa. Li di yo m pa ka nou zanmi, m pa di m patat, sesi sela. Kounye a, ti dam sa se tankou yon sè li te ye pou nou. Nou malgre nou pran baton pou nou pa zanmi ti dam nan, tout sa granpapa m fè nou stil zanmi ti dam nan guys. Nou toujou zanmi, nou met ansanm, depi w wè m, ou wè, depi w wè m ou pa wè lòt 2 yo, moun yo toujou ap mande kote yo. Kote lòt de yo? Depi yo wè lòt de yo, yo pa wè m, yo toujou ap mande m kote m bay sa yo. Men nou toujou ansanm, nou toujou al lekòl, nou te menm lekòl, tout bagay. Nou toujou ap fè aktivite nou ansanm. Jan m di a, nou toule twa toujou ansanm. Si w wè lòt de yo pa wè m, yo toujou mande pou mwen menm. Ok. Men. Wouch! Zanmi Ozetazini guys! Sa yo M pa konn kòman m ta di bagay sa an kreyòl m pa konnen. Yo trèt! Yo trèt! Yo Yo egoyis! Yo Yo Kòman m ta di bagay sa ah! Depi m di tout sa yo guys n ap konprann Zanmi Ozetazini. Jan m di a. Si yo konn yon lekòl yo pap mennen w, sa vle di ke si yo mennen w, wa fè plis pwogrè pase yo sou yo pap mennen w. Yon travay kap pran moun, sa vle di ke yo pap di w sa, sa vle di ke wa fè plis pwogrè pase yo. Yo konn yon bon enfòmasyon, olye pou yo ba ou l, yo pap ba ou l. Sa vle di ke w ap fè plis pwogrè pase yo. Yon lòt bagay ankò guys, pa janm mete zanmi nan vi prive nou, nan relasyon nou. Sa rive m konbyen fwa deja men sa pa p rive m ankò. Sitou si moun nan wè ke moun w avè a, mennaj ou byen la, ou avè a byen viv avè w, sa vin fè jalouzi, l ap bay tripotay de sa. Anpil atansyon. Pa mete zanmi nan vi prive nou nan relasyon nou. Pase zanmi se kraze sa guys. En, pa fe zanmi an 3. Depi ou fe zanmi an 3, sa ap gate. Ap gon ti pote potay, gon ti ale, pote tounen kanmen. Ap gon ti kont. Antre nou So pa fè bagay sa Pa fè zanmi an twa Pa met zanmi nou nan relasyon nou Se pa tout bagay n ap fè pou nou mete zanmi nou ladan Gen moun se pa tout moun ke ki Se pa tout zanmi ki api ki kontante aktivite yo tankou Se li menm li wè li nan nouvo byen ba ou menm li wap fè problème wap esplike li Charlotte te gatouyel pou li pa janm fè bagay sa se lè ou fin fè sa wap fè a ou al esplike zanmi pa met zanmi nan relasyon nou jamè jamè jamè jamè jamè jamè. Pa janm fè bagay sa. Zanmi se pwazon yo ye sitou zanmi ozetazini. Pa met zanmi nan bagay sa. And pa esplike zanmi tankou lè ou gen dwa gen yon mari oubyen yon mennaj. Entèl achte 10 pou mwen, entèl achte dat pou mwen, entèl achte sesi, entèl achte sela, epi li menm si mari li demenaje pa ka fèl pou li, lap gon mòd de jalouzi. Zanmi konn touye zanmi, fò nou fè anpil, anpil, anpil atansyon nan vi zanmi. Zanmi, zanmi, sitou zanmi ozetazini, ekraze sa yo epi, pa gen zanmi nan amerika non timoun. Si Aristide te gen zanmi mwen m renmen l zanmi. Sa janm di a konn ki zanmi map fè. So guys m paka fè video a pi long ke sa paske se sou telefòn mwen map filme l. Yo gentan dim ke m pa gen yo gentan dim pa gen ase espas so m paka fè video a twò long guys. So map vin avèk plis videyo sou sijè sa pou nou. Pa bliye si wap gade videyo sa ou pako abone a chanèl la tanpri abone avè chanèl la kite yon ti kòmantè pou mwen ki esperyans ou fè de zanmi deja kisa zanmi fèw so poum ka vin avèk plis video pou nou guys m swete nou enjoy ti video a pa bliye like comment share envite zanmi nou abone avè chanel la m swete nou enjoy video a nap wè ankò nan yon lòt video bye.